Bonjou tout moun, swete nou anfòm. Jodi a nou prale fè yon ti pale sou zafè prezans mèsenè an Ayiti nan kad batay kont gang yo. M ap kòmanse pa di ke kit se pnh la oubyen lame Dayiti, gen yon pakèt konpetans ke yo pa genyen e pa gen ankenn lòt fason pou ou jwenn konpetans sa yo ke ale chèche yo nan lòt peyi ki genyen yo. Souvan nou konn tande ke lapolis lan bezwen tèl oubyen tèl ekipman, men li pa sifi pou ou gen ekipman an, fòk ou konn taktik pou ou sèvi ak ekipman sa a tou. Depandamman de ekipman an, sa konn mande dèfwa plizyè mwa avan ou ta gen yon inite ki operasyonèl ak ekipman sa a. Si ou pa ka tann plizyè mwa sa yo, ou pa gen chwa ke de anplwaye moun ki deja konn taktik sa yo, e se egzakteman sèvis ke konpanyi militè prive sa yo ofri. Fòk mwen di nou ke gen yon gwo mache pou konpetans sa yo. Gen enfòmasyon ke Lachin mete gwo lajan deyò pou rekrite ansyen pilòt Royal Air Force pou vin fè fòmasyon pou yo. Gen yon ansyen pilòt fransè ke m konn swiv, yon ansyen pilòt Rafale, ke m konn swiv ki gen pwoblèm ak lajistis nan moman an poutèt li te ale fè fòmasyon an Chin kote yo di li ta pataje yon seri sekrè. Moun ki te nan kòmando Uber oubyen GIGN an Frans, Navy Seals oubyen Delta Force pou Etazini, yo fè pati de yon elit e gen gwo demand pou konpetans moun sa yo genyen. An rezime, gen yon seri konpetans lè ou bezwen yo, se swa ou ale chèche jwenn yo nan kad kowoperasyon ak peyi ki genyen yo oubyen ou mete lajan ou deyò pou akeri yo swa nan rekrite moun nan dirèkteman oubyen atravè konpayi militè prive. Sa vle di, prezans mèsenè yo pa yon pwoblèm an swa. Rezèv ke nou genyen se ke souvan lè yo ap pale de zafè ensekirite a yo redui li a yon pwoblèm de pwisans de feu ak teknoloji. Se nan lojik sa dayè ke yo konn ap di se lame Dayiti ki solisyon a pwoblèm nan. Eksperyans montre nou poutan ke pwisans de feu ak teknoloji sèlman pa kapab rezoud reyalite konplèks sa yo. M ka pran egzanp echèk operasyon Barkhane ke Lafrans te mennen an Afrik, echèk Larisi an Siri ki pa te reyisi stabilize peyi an pou anpeche rejim Bashar al-Assad la tonbe finalman, oubyen menm entèvansyon Larisi fè atravè Wagner nan peyi afriken yo kote yo ranplase militè oksidantal yo, men prezans yo pa fè peyi sa yo vin pi stab pase sa. Tou sa montre yon bagay, ki se limit solisyon militè a pwoblèm sekirite ke peyi sa yo ap konnen. Nan ka pa nou an, si gouvènman an serye, li ta p aranje li pou pwofite de prezans teknisyen sa yo pou ranfòse kapasite pnh la. Se youn nan pi gwo defo dirijan afriken ak ayisyen yo genyen kote yo pa janm ale a fon pou vòlè metye a nan men etranje. Gade kijan chinwa yo fè l. Lè yo fè yon etranje vini, se se pou se pa pou ale fòme yon gad pretorienne ki prale sèvi enterè moun ki sou pouvwa a. Men se pito pou yo kapab vin genyen konpetans enstitisyonèl la tou. Malerezman, entèvansyon ki ap fèt avèk dwon kamikaz yo, yo ka bay kèk ti viktwa taktik, men li p ap rezoud pwoblèm nan sur le long terme. Paske li p ap adrese pwoblèm striktirèl yo. Rezoud pwoblèm gang yo mande yon strateji global ki genyen 3 eleman sa yo. Fòk li gen yon rekritman masif polisye pou rezoud pou rezoud pwoblèm efektif yo. Sa t ap pèmèt leta a gen pèsonèl pou okipe espas yo aprè inite elit yo fin mennen operasyon ladan yo. Dezyèman, fòk gen yon ranfòsman de aparèy lajistis la, achte machin blende epi mete ajan sekirite pou jij yo ka travay sou dosye kolizyon ki te gen ant dirijan ayisyen yo ak gang yo. Nou sonje kijan gen yon polisyè ki te di yon prezidan ke li pa nan zafè bay bandi lamen epi li te mouri asasine kèk tan apre. Se depi sou prezidan sa a tout bagay sa yo kòmanse. Pa gen ankenn jij ki pral travay sou dosye sa si sekirite li pa garanti. E twazyèmman fòk gen pwogram sosyo ekonomik ki ofri opòtinite a jèn yo pou ke li vin pi difisil pou gang yo rekrite yo. San yon apwòch global, sèl sa nap jwenn kòm rezilta se lanmò moun tankou Barbecue ak Izo ki pap yon vrè solisyon paske avan yo Dredwill mete mouri tou epoutan nou tounen nan menm bagay la anpre. Gouvènman an sanble deside ogmante dòz Tylenol lan pou kalme fyèv la, men nou konnen sa nou vrèman bezwen se yon tretman antibyotik pou touye tout bakteri ki te koze fyèv la an tou premye lye. Mèsi anpil pou ekout ou. Si ou te renmen videyo sa a, ba li yon ti like epi pataje li. M ap trè kontan li opinyon ou sou ou sou kesyon sa a nan kòmantè yo. Abòne a chanèl la, nou va kontinye konvèzasyon sa a nan yon lòt videyo. Alapwochèn!